Mesye Mike, èske w aksepte pou pran Madam Bervalie kòm madanm ou? Wi, pastè. M asepte, pastè.
Èske w dakò pou abandone tout lòt fi pou je w pete w pa wè okenn lòt fi ankò pou w rete sèl avèk Bervalie? Wi, pastè.
Fidèl, pastè. Ke Bondye tande w e l sanksyone w, monfrè. Madam Bervalie, èske w aksepte pou pran Mesye Mike Kò m mari w. Wi pastè.
Èske w dakò pou w bliye tout lòt ti gason, pou w jwe w pete sou yo tout pou pa gen okenn lanmou pou yo ankò, pou w rete sèlman fidèl ansanm avèk Mike? Wi pastè.
Ke Bondye tande e ke l sanksyone nou. Se Madi Cool, se te vin a bag, sa e moman pou mete bag sa nan dwèt madanm ou epi pou fè deklarasyon sa yo. Wi pastè.
Mwen pral fouye bag sa ou pral fè deklarasyon. E, poko fouye non. Ebyen mame sa. Katriyèm dwèt, men goch, fi a. Eee so. Poko fouye, poko fouye. Kite la. Kenbe la, kenbe, kenbe, kenbe, kenbe. Ou ap fè e byen ou al bali la e sa ou pa anvi fè a e li ou al bali. Avèk bag sa. Repete aprè m. Wi pastè. Avèk bag sa. Mwen remèt ou. Mwen remèt ou.
Tout sa m te posede. Tout sa m te posede.
A pati de jodi a. A pati de jodi a. Tout byen m se byen ou. Tout byen m se byen ou. M ba w bag sa a. M ba w bag sa a. M swete ke ou konsève l. M swete ke ou konsève l.
Ou gade l.
Ou gade l. Chak lè w wè bag sa nan dwèt ou. Chak lè w wè bag sa nan dwèt ou. W a sonje lanmou m gen pou ou. W a sonje lanmou m gen pou ou. Mwen te antre bag la.

Avan nou marye men Nou pat gentan nou te cho pou nou marye an e sa gen la. Sal ye la. Bon m poko menm di w menm ou gentan ap ranje kòw. Pale map tande w. Ou bliye sa pastè a sot di la nan lanmò. Non non ou met pale ou met pale.
Bon.

Pase la t mande w sousi.
Pa beze fache non, di m sa w te gen pou w te di m nan. Ou te gen yon bagay pou w di m avan w t ale a la. Sa w gen la? Non men, non, eh. Eh, eh, eh, eh. Bon men. Se yon bagay se yon bagay m te sipoze di w tou anvan nou marye bon m pat gentan di w li. Ou wè li la e non non di m non. Pale cho wap di m yon bagay di m nou fini wap vire tounen ou sèl ye la di m sa wap di m nan. Se pa di m pa kanpe.

Bon ou pa ou pa sipoze a fè tout bri sa ou paka menm fè pitit menm. M paka fè pitit menm ka baw plezi sa wap vin dim la oh oh ti patil pa leve an monte macha an fo la li mennenm nan lune de miel li met a ti patil m pa leve epil fyè ti patil pa leve oh mon sa w ta vin fè la menm. Bon ki kote m pran la jezi ti pati l pa leve a kisa mache la mache a on fo ki pwoblèm sa. Banm chita tande, banm chita poum tann ou pou eksplike m kòman nou pral fè lune de miel sa la. Banm chita m pral retire tout rad sou mwen, m pral griyen pye m la pou di m kòman nou pral fè sa la.
Map rele pastè a? Wap rele pastè a?

Mesye dam, Bondye di nou marye, nou marye pou lavi.
Mwen pa ka konprann sa di pou mari w tipa tipa leve e pou a ka fè pitit. E pa fòt mwen non pas. Mwen rele w la pas pou w ka ede m.
Sa w ta renmen m fè pou ou gason m? Anmwey pas, se pa di m pa kanpe pas, w ap degaje w ou jere madanm mwen la. Anmwey sè ou ka ede m la pas, sè ou ka ede m la. Ou son moun legliz, ou se krè, moun pa p konnen bagay konsa. Ou panse son bon ide Mike? Oh, pas. So, so. Lap banm show la pou, m di ti Patin pa kanpe, i be, i, i be, i, i be. So, so, sa w panse madan Mike? Ou, ou panse s on bon ide? Li bon pas, li bon. Mwen pa konnen mwen. An tou ka cheri, mwen te ka pran nan kouche. M son moun ki cho. Mwen te ka pran nan kouche. Ou cho? Ou cho? M son moun ki cho.
Humm.

M oblije pase pa bout anba m travay. Ayayayay.
Pas! Ou fini, Pas?